Pou w konnen tout bon jan enfòmasyon k ap pase isit kou aletranje, pa neglije abòne, like, kòmante epi pataje.
Zizaginfo.
Byen alò, depi semèn pase mwen te twouve mwen Gonayiv nan departeman de Latibonit e nan moman yo la mwen de pasaj mwen prale a Wanament. Se sak fè ke jodi a la mwen prezan sou plas dam nan. Men kòm nou konnen nou gen yon objektif ki grand pou ke Ayiti kapab devni dyaman mond lan, nou toujou a la rechèch pou nou kapab konnen tout koz negatif ki gen nan peyi an. N ap chèche konnen pwoblèm yo. E pi tou konnen se vil, se vil pa m tou, se la m fè etid mwen. M t ap toujou wè li enpòtan pou ke m te pase sou plas dam nan.
Donk, kisa w ta fè Gonayiv menm? Non alò nou tale Gonayiv se pou yon nuit trè trè trè spesyal e avèk madam Edith Blin, madam Edith Blin ki ap viv laba ki te delege mwen pou ke nou tal rezoud plizyè pwoblèm e nan depatman Latibonit lan kote ke nou genyen yon seri 2 ponp ke Jovenel te enstale nan depatman an e chak ponp sa yo kapab awoze 150 ekta de tè men ponp yo elimine elimine yo pa ka fè anyen yo brile men pèp la ap soufri pèp la nan grangou gade Tè a trè rijid, kounye a Madam Edith Blaine ansanm avèk LPH ki vle di L'Union pour Haïti yo te delege mwen pou ke nou tal rezoud pwoblèm sa. Nou parèt, nou genyen tout enstans konsène yo, nou gen tout administrasyon yo, moun nou te rankontre yo, yo te akeyi nou a de bwa pou yo te ban nou favè pou nou tal fè sa pou nou te fè an. Tankou. Nou te antre a pou pale ansanm avèk mesye Francely Joseph. E tout moun sa yo nou te antre an kominikasyon ansanm avè yo. Se yo ki pou te ban nou favè pou nou tale nan sit lan pou ke nou te kapab e pou nou te kapab penetre pou nou te kapab fè deklarasyon nou gen pou nou fè an. pou ke nou te kapab aji. Men, nan moman yo la, fò ke m kapab di nou sa reyèlman, ke ponp yo, n ap achte yonn nan ponp yo. N ap achte yonn nan ponp yo pou yo kapab awoze, pou l awoze 150 ekta de tè. Men ponp sa yo kriye depi sou prezidan Divalye. Yo konnen de moman difisil e de moman pwoblèm, de moman difisil. kite pandan se tan sa ou menm. Pi gwo pwoblèm ponp yo ap rankontre se motè yo ki ap boule anba dlo a. Men eske eske gon solisyon an tèm elektwonik oubyen an tèm idwolik ki kapab pote pou ponp sa yo pa sispann boule anba dlo? Ok trè byen.
Se yon pwoblèm onivo sistèm nan. Paske ponp yo gen yon kantite de è pou yo fonksyone. Paske yo fonksyone ansanm avèk pano solèy yo. Eske n la? Men kantite de pano ki pou te genyen pa ponp yo, li pa ase paske reste yon panèl. Anndan yon panèl gen 28 pano. Sa vle di ke panèl sa, toutan ke yo pa fin ogmante kantite de pano sa yo, pou ke li toujou ap ranfòse ponp lan. ponp lan pral vin fòse twòp, kounye a se sa ki pèmèt yo boule. Men nou chita ansanm avèk teknisyen an ki rele Marc Elie e ki ban nou tout respè nou, ki desann chapo e nou desann chapo devan Marc Elie, nou desann chapo devan direktè. Francy Pierre se direktè ki responsab tout sistèm nan. Direktè Francy Pierre li te ban nou favè fasil, li te ban nou tout enpòtans nou pou l te kapab resevwa nou nan depatman Latibonit pou nou te vin fè travay pèp la e se yon travay ki fèt ansanm avèk kè ouvèt. e ponp lan pral achte ansanm avèk kè ouvèt paske se linyon pou ayiti se tèt ansanm nap preche se tout ayisyen dwe ini yo pou ke nou kapab jete ipokrizi avèk jalouzi avèk vye ògèy sal yo pou ke nou kapab genyen yon lòt peyi e mwen di w sa sak pèmèt ponp yo toujou ap boule an se paske Sistèm denèji l resevwa a an feblès, ponp lan vin travay twop. Men, i genyen plizyè tip de ponp. Ponp yo chwazi ki pi bon an se yon ponp ki rele ponp alman. Ponp alman an vann 12 mil, 12 mil dola ameriken. Ponp alman an, i vann 12 mil dola ameriken e ki siperyè pa rapò a lòt ponp yo. Sa vle di ke otomatikman se ponp sa ki an fonksyon menm kant. Sistèm nan an fayit, swa lè gen lapli k ap tonbe, li ap toujou kapab sèvi, paseke ponp almand lan se ponp de grande kalite. Sa se premye pwen ke nou sot trete. Konnya nan pral achte ponp ki gen pi bon kalite a ki rele ponp alman, li koute 12 mil dola ameriken pou. Kote n ap jwenn kòb sa? Ay, bravo!
Premyèman nou di ke nou t ale sou non LPH, Linyon pou Ayiti, men moun ki te delege nou an se te Madam Edith Blaine. Li menm l ap ba l yon kantite nan kòb sa. Konbe?
Alò, li poko bay li, se voye l ap voye. Kounye a la, tout rès ki rete an, se popilasyon an k ap bay patisipasyon yo paske s on peyi n ap konstwi. E peyi sa nap konstwi lan se pou tout pèp ayisyen an. Peyi sa nap batay pou li an se pou tout dyaspora yo, kèlkeswa kote yo ye nan mond lan, yo dwe fyè de pwòp tèt yo. Yo dwe fyè pou l yo parèt nenpòt ki kote pou yo konnen wi yo se ayisyen. E nou pap fè bak. nou pap kanpe, sa vle di nou tou fè apèl a pèp ayisyen an, kèlkeswa kote yo ye, depi se ayisyen li ye, an nou fè retounen la souverènte nasyonal, kèlkeswa sa ou genyen, patisipe pou nou achte ponp lan pou pèp Latibonit, pou ke nou awoze 150 ekta de tè, nan 150 ekta de tè a, peyizan yo di yo plante diri, yo plante berenjèn, yo plante patat, Yo plante tout sòt de bagay. Ebyen nou mande popilasyon ayisyèn nan, ni sa k anndan manman peyi a, ni sa ki deyò peyi an, menm si ou gen 5 dola, ede nou patisipe pou ke nou achte ponp lan, pou nou al enstale ponp lan, pou peyizan yo pa janm viv nan medyokrite sa. Paseke nou konnen lòt bò a la, lòt bò a la. Yo ban nou defi. Nou pa bezwen yo. Nou pa pray lakay yo. Nou pa prale lakay yo. Nou pa bezwen yo. E nou te gen yon akò ki te siyen 20 fevriye 1929. Fò ke nou kapab rèspèkte akò sa a. Fò ke ponp yo soti nan rivyè a. E kèlkeswa baraj yo fè nan rivyè a, fò ke nou kapab elimine yo. Fò ke nou jwenn dlo. Dlo a se yon dlo entènasyonal. Ou vle pale de ki? Ou wè de ki sa m vle pale? M pa prèy lakay yo. Ok, Repiblik Dominikèn. Nou pa pè yo. Menm jan nou te di n ap trete kanal la, n ap fè bèy solisyon an. Piske nou bèy li, yo pa ka entimide nou. Yo pa ka bloke dlo a. Yo pa kapab mete ponp nan dlo a. Ou vle di ke dlo Latibonit lan gen rapò avèk Repilik Dominikèn? A non, nou pa pale de dlo Latibonit la kounye a. Pou kounye a ou pale de kanal Wanament la? Ya, nou pale de kanal Wanament lan. Paske m pale de akò 20 fevriye 1929 ki te siyen se te yon trete l te ye antre 2 peyi yo pase ke yo aple pou yo kapab viv ansanb pre de tè seksyon an ki se o masak e byen yo pa ka pranl pou kont yo e byen kounye a pou yo pa pranl pou kont yo fò ke nou menm antan ke ayisyen nou detèmine nou motive pou nou fè apèl a dwa entènasyonal nou fè apèl a jistis entènasyonal nou fè apèl. ak tout enstans ki konsène ki kapab defann dwa moun, dwa lòm atravè lemond pou ke yo ban nou solisyon. Mèt enjenyè, ki rapò ki genyen ant dlo Latibonit la avèk dlo Wanament la? A men non, Latibonit genyen dlo pa l, nou pale de flèv de Latibonit. A non, m gentan fin pale de ponp Atibonit, men mwen menm m fè w konnen ke akò 20 fevriye sa, nenpòt kote m pase, fò m pale de li. Fò ke nou fè respekte pèp ayisyen an. Talè a ou sot pale de ponp latibonit ki boule se mank denèji eske teknisyen yo pat prevwa sa tap rive epitou nou di nan moman la se yon sèl ke nou pral achte nan kantite ki gen an eske pa gen posibilite pou yo ta ranje yo an atandan ke nou ta rive achte plizyè. Ann tande 1 2
si nou ap gade sou rezo sosyo yo nap wè yon ti pyès la yon ti pyès la yon ti pyès la yo di ke yo ka ranje l. Men nou menm avèk enstans ki voye mwen an, si yo ranje l ou depanse yon kantite kòb ladan, imajine w nan 2 jou menm pwoblèm nan ankò. Menm pwoblèm nan, ebyen nou vle ba l yon solisyon definitivman. Men mwen byen di w, Madam Edivlin avèk LPH, Linyon pou Ayiti, ansanm avèk Rèn Mazazi, yo te delege m pou m ale nan ponp 15 nan Bongri. Se sa a yo te voye m fè. Jodi a la nap swiv ou avèk enterè. Pèp se pi gwo defi wi plèn nan genyen ponp 15 lan. Wi pep ponp 15 lan. Se ladanm soti la. Tout moun yo resevram byen. Yo aseptem byen. Al gade rezo yo nap wè tout bagay. E yo te kontan wè Claude. Nou te wè se te yon manifestasyon yon pleyad de jwa. Kote tout pèp latibonit lan te vin akeyi mwen pouke nou ede yo bay solisyon. E menm yo menm yo di yo ka paka bay an ameriken. men yap bay jan yo kapab pou yo patisipe pou nou achte ponp lan pou ke nou bay solisyon. Monchè Jener, jodi a, nou tap pale de mwayen ke nou dispoze pou awozaj Latibonit. Men, eske nan moman an, pa gen gwo menas ki fèt sou espas lan? Non, pa gen oken menas, pèp la an difikilte. Se pèp la ki te vin chèche m. Lè m di pèp la ki te vin chèche m, otomatikman yo tande map vini, ke tout pèp la nèt di yap vin jwenn enjenyè pèp la. Dayè yo di m se referans pou yo. Pa bliye, si n al tande diskou pèp la, an palan de peyizan yo, yo di m s on sovè pou yo. Sèlman prezans mwen vle di ke yo gentan jwenn ponp lan. Se sa a yo te di. Èske sèlman ou menm ka on sovè?
Non, alò mwen m konnen ke m pa ka sovè. Men pa rapò a espwa ke yo gen an, se sa yo di, se pa mwen k te di l. E m konnen ke travay k ap fèt la, se travay pou pèp lan, se tout pèp lan k ap mete men nan pat lan pou ke yo tout mete pa 5 goud, 10 goud, 15 goud pou ke nou kimile. 12 mil dola us pou ke nou achte ponp ki rele ponp almand lan epi pou ke moun latibonit soti nan dlo a. Wap fè demand a popilasyon an, dyaspora a, tout ayisyen kap viv atravè le mond? Wi, kèlkeswa ayisyen kap viv atravè le mond, enjenyè Claude Louis, enjenyè KPK, enjenyè KPR, Enjenyè ki nan Konstriksyon Baraj Mi Ansafolè a, nou fè apèl la sou non pèp Latibonit. Kèlkeswa sa nou gen, n ap voye l pou ke nou achte ponp lan. Ok, pa mwayen an, yo kapab rele Enjenyè Claude nan 41 65 38 87. Paske, e, peyizan yo menm wi, yo di enjenyè, yo menm k ap ban m nimewo kont. Sa vle di yo pral voye yon nimewo kont ban mwen, yon nimewo kont Unibank pou ke m kapab bay li devan laprès pou chak moun bay. Mwen gen tan gen plis de 5 moun ki gen tan rele m, yo di y ap bay 50, gen ki di y ap bay 100 e manman Adje e ti Blenn sèlman pou li m kwè ke l ap ban nou plis de 2 a 3 mil. Sa vle di ke s on bagay, s on rèv ki gen tan prèske reyalize. Se nimewo kont lan y ap voye ban mwen, epi rapid vit pou m prezante l alaprès. Men annatandan yo poko voye l, nenpòt moun kapab rele Enjenyè Claude nan 41 65 38 87. Èske pa gen yon komite? A je byen di! Mwen di w ke peyizan yo, agrikiltè yo, yo di enjenyè, yo menm pèsonèlman, yo ap fè yon kont Unibank, y ap ban m nimewo kont Unibank lan pou m kapab. voye l nan mond nan pou ke yo kapab resevwa l e se mwen ki wal achte ou tande sa yo di se mwen ki wal achte ponp la menm sa map fè pou baz bsap lan yo di se li poum fè pou yo nan latibonit Mwen pap achte ponp la.
Alò bravo ponp sa nou prevra pou l achte kanada men m di se mwen pou yo yo panse yo ka jwenn li ayiti Ou kap ale kanada achte?
Non tande tande pou mwen pou yo yo panse ke yo ka jwenn li ayiti men otomatik. kman kòb lan prè, wap wè nou prezante l a la près, epi ke nou rele yon moun Kanada, lap achte y li voye y pou nou, otomatikman y achte y voye y pou nou, nan ka sa la nou debake, paske teknisyen an la menm, teknisyen sèlman li menm li genyen 50 ekta tè pou kò l, teknisyen ki ranje ponp yo menm, èske w la ansanm avè m, se li ki pral monte, se sèlman vin avè l epi antre l, pa bliye puit a gen yon pwofondè de 270 pye. Depi nan 13 pye yo jwenn dlo, sa vle di dlo a sur le sol. Nou byen konprann sa m di an? Si depi a 13 pye yo gentan jwenn dlo, ebyen zòn nan gen avni. Ebyen puiske zòn nan gen avni, n ap jwenn manje, ebyen an nou ba pèp la dlo a, epi pou yo plante pou nou sispann kite yo ale Sendomeng. Men èske gen depans ki deja fèt?
Non poko gen depans ki fèt, sèlman se kimile nap kimile pou ke ponp lan achte. Men pou yon kesyon de transparans, e m panse ke komite a ta sipoze avè w? Wi komite a avè m. Men ou pa la jodi a? A pale de ki komite?
M di w se yon moun ki delege m. Yon moun ki delege m pou m al fè sa, li rele madam Edith Blaine, ansanm avèk LPH. Ki enterè?
Paske l se moun latibonit kap viv Kanada. Li pa renmen wè pèp li nan grangou. Se sa k fè m ap preche konsyans. E se konsyans sa ki pral chanje peyi a. Se konsyans sa pou tout Ayisyen ki nan mond lan genyen pou ke nou transfòme peyi a. E Ayiti dwe devni dyaman mond lan. Depi ke nou gen konsyans. Depi ke nou onèt. E pou ke nou fè rèspèkte la transparans. Dènye mo ke m te ka di nan vil natal mwen. M nan vil okap, okap sou kontwòl, okap sou kontwòl, pase ke lè gen lapli ou byen nan 5 minit lapli okap inonde, nou mande sa pa ka rete konsa, tout moun ki di yo renmen ayiti se fè menm jan avèk enjenyè Claude, bay tèt ou travay, menm si w ka pa ka rive travay nan nivo m ap travay lan, pase ke mwen menm m kite kay mwen la depi 2 semèn m poko janm ka antre pou peyi a. M poko janm fè sa menm paske son rèv li ye pa bliye kounya la tout medya dominiken yo se fotom yo pran èske w la ansanm avèm yap fè emisyon menm dayabo m paka antre e se sak fè lotre jou m fè deklarasyon an nou wè tout zam yo te brake sou mwen nou te wè zam yo nan larivyè a se mwen ki te di m pa bezwen yo m pap ray lakay yo e map toujou ka dil. Paske m pa bezwen yo mwen menm. M pa pral lakay yo e m pa anvi al lakay yo. M kapab. E depi tout ayisyen vle n ap transfòme peyi a. Viv Ayiti.